So nan videyo jodi a m pral fè yon dènye apwòch oubyen konsiderasyon sou kesyon de Sekirite ke yon moun ta nesesèman santi li genyen avan l pran desizyon pou li kapab envesti nan achte tenis pou li ta kab kòmanse fè stepen. Nou fè 2 videyo deja, donk nou te pale premyèman ke stepen se yon. NFT se youn nan aplikasyon ki nan tandans Move to Earn ki se sanse yon nouvèl tandans nan mache kripto mone a. Donk li lye avèk tout risk ki genyen nan kesyon kripto mone a. Paske nou konnen kripto mone Li se yon sanse yon bagay ki aparman amen ki un peu nouvo ok um, se yon sistèm blockchain te la pandan yon bon tan pa bliye map di nou ke m pa yon spesyalis donk se ti konesans pou itilite pèsonèl mwen ke M ap pataje avèk nou, men esansyèlman ou ka toujou al chèche gen pi bon enfòmasyon de sous ki pi kalifye pase m ok, donk m jis ap fè li nan kad stipend ki lye avèk kripto monè donk m oblije kanmèm touche pwen sa yo ki fè ke mwen pale de yo. Men, mwen pa vreman gen ankenn kalifikasyon kom spesyalist pou ta pale w de kripto monè. E, gen anpil nan bagay ke mwen menm mwen di, m di yo avek anpil rezèv. E gen ladan yo ke n ap remake ke mwen rektifye lè ke m vin m jwenn bon tèm yo ou byen m vin reyalize ke gen kèk kote gen kèk nuance ke Mwen manke fè. Alright. So, mwen te di ke nenpòt moun kap antre, ki ta enterese antre nan pwojè kripto, I mean Stephen, yo bezwen konnen nenpòt pwojè kripto monè li sanse riske. Ok. Men m te di tou, Gen 2 eleman esansyèl. Ok, nou di l byen, eleman esansyèl. Nou pa di 2 eleman. Um, m ta ka di, pa, m ta ka di 2 eleman definitif, nan w sans ke se sèlman 2 sa. Ok? M di eleman esansyèl. Gen lòt eleman ankò ki antre an lin de kont, ki rann nenpòt pwojè kripto pi vyab pase yon lòt ok sistèm ke l itilize moun ki dèyè pwojè a itilite pwojè a tou sa men n ap gade 2 eleman esansyèl sa yo jan n te di li se te makèt kap la ki se kapitalizasyon bousyè la Ok donk se li menm ke nou menm nou te di ki sanse youn nan eleman esansyèl sètadi ke si wap envesti nan yon pwojè ou bezwen yon pwojè a lon tèm ki baw garanti pa egzanp Bitcoin ki deja genyen plis pase aah.

Ok vyab toujou avèk limit ke mache kripto monè a se yon bagay nouvo menm jan anpil moun di ke li kraze deja sa ka rive ke pi devan li kraze reyèlman paske poko genyen ankenn regilasyon fòmèl sou sou li. Kèk peyi, kèk kote eseye mete kèk regilasyon, men li poko yon bagay m ta ka di global ke tout moun konnen men ki regilasyon ki gen ladan l. Sa pa vle di ke lè yon moun nan kripto monnen tou ke se yon bagay ilegal ke l ap fè non. Tranzaksyon yo sekirize, se nan blockchain yo menm.

Se anpil lajan. Ok, anpil lajan. Ok, 500 milya, m di, li te plis pase demi trilyon dola. Ok, donk, euh, si pwojè a gen tan gen kantite kòb sa, pou w fè kòb ou menm, fòk li double de euh, valè ke l gen. Si w ap envesti nan spòt, sètadi w achte pwojè a. Si w ap trade, ou kab fè anpil lajan si se trade w ap trade. Ok, si w byen pozisyone w, nenpòt mouvman l fè avèk levye ke ou menm ou te antre a, donk ou gen posiblite pou fè anpil kòb. Right? So, mentnan, si pwojè a genyen yon ti kapitalizasyon bousyè ki pa ko gen anpil lajan ki envesti ladann, donk se yon pwojè kote ke ou menm ou kapab fè anpil kòb ladann, Si apati de lè ke w rantre ladann nan, vin genyen anpil envestisman ki fèt ladann. Yon pwojè ki soti de 5000 dola ki rive 1 milyon dola, ok, m ap pral ba nou egzanp lan rapidman. Yon pwojè ki soti de, yon segond, 5000 dola ki rive 1 milyon dola. Donk, kalkil fondamantal pou fè. Se pran kob ke l rive a, ok, ou divize l pa kob, pa kapitalizasyon bousyè, andikap, market cap, ke ou te achte l la. Donk li bay 200x. De 5000 dola pou rive a 1 milyon dola. Donk li bay 200 zik. Sètadi ke kòb ou envesti a, l ap miltipliye pa 200. Ann di n te envesti 100 dola. 100 dola pa 200, donk li bay 20 mil dola. Donk ou pran yon pwojè, nòmalman avèk yon kapitalizasyon bousyè de 5 mil dola, li rive yon milyon dola. Donk ou deja fè 20 mil dola avèk 100 dola. Donk se enteresan. Men. Se pa sèlman sa ke ou bezwen teni kont. Kapitalizasyon bousyè la kòm eleman esansyèl la, ou bezwen teni kont de itilite pwojè a. Ok? E m te vreman vle pote yon presizyon sou kesyon itilite pwojè yo. Itilite pwojè a. Li vle di ke ki tout bagay ke yo ka itilize pwojè sa pou yo fè avèk li. Eske pa egzanp Bitcoin, yo koumanse rekonèt li kòm mwayen de pèyman nan yon seri de antrepriz. Ok, gon seri de antrepriz ki aksepte Bitcoin kòm mwayen de pèyman. So, sa vle di ou ka peye avèk li. Gen yon seri de...

Avèk ekte yo. Anpil pwojè k ap lanse, yo pa vrèman genyen pwòp sistèm pa yo. Se Ethereum ke yo itilize pou yo kapab lanse pwojè yo. Donk se aspè sa ke nòmalman nou te di. Men, kòm nou di li, dènye bagay ke n ap di sou kesyon sa, se reyèlman. Teknoloji ke n ap itilize a, li se yon teknoloji ki ase vyab. Tout tranzaksyon ke w fè, paske demen si Dye ve, m ap genyen pou m ban nou, pou m fè yon prezantasyon kote ke m te ye, ok, ki objektif ke m genyen pou 90 jou ki ap vini la. E m ap presize yon lòt bagay, lè m ap pale de mwen menm, lè m di nou se Stependis Ayiti, lè nou se Stependis Ayiti, m pale de tout lòt patenè ke m gen ansanm avèk mwen yo, ok? Anpil nan yo Ayiti, Etazini, donk yo pa toujou kapab mache, ok? Se 2 aplikasyon ke nou genyen. Mwen menm mwen te di yo ke lè ke nou tap komanse avèk pwojè a, mwen pa gen pwoblèm pou ke mwen menm mwen mache 7 jou sou 7 a la limit de disponibilite si se pa genyen pwoblèm sante ou byen depi lapui tout lòt bagay konsa. Donk mwen disponib pou mache 7 jou sou 7 pou nou kapab. boule enèji yo. Ok, donk lè m pale de nou, sa vle di m ap pale de Stependis Ayiti, tout asosye ki avèk mwen yo nan pwojè a ki fè ke n kapab genyen kantite de tenis sa yo. Se pa, e m te di li nan yon videyo, lè m t ap kòmanse, pèsonèlman m te pran risk lan, m te achte yon gwo tenis pou 17 solada ki te a vo 1500 dola alepòk, ok. Men, pou m te rive genyen nivo sa a ke nou genyen la a jodi a, li t ap nesesite m yon envestisman de 25 a 30 mil dola minimòm. 25 a 30 mil dola minimòm. E m te di li, menm si se 5 milyadè ki te mouri resamman nan eksplozyon Titan, yo pa t ap janm lanse, mete yon kantite kòb konsa nan yon pwojè y ap teste. Alright? Yo pa tap janm mete yon kantite kòb konsa nan pwojè yap teste. Donk, si wap teste yon pwojè, ou pran ris minimal la pou gade ki kote li pwale avè w. Epi, apre sa, jan nou rele la pwojè pilòt, se yon tès ke nap fè. Si li reyisi, nap diplike l oubyen nap avanse pi devan ansanm avèk li. Donk, se te egzakteman sa m te fè kòm apwòch. Epi vwala ke jodi a, mwen nan nivo atlèt Stephen X Ayiti. se pèmèt ke nou kapab gen pi wo nivo a, nou kapab fè maksimal GST ke nou kapab gen nan platfòm Stipend nan, e m te di ke 300 se limit fòmèl la, si ou vle upgrade w ap peye 300 GMT pou chak 20 GST anplis ke w vle fè, donk nou menm nou pa t wè nesesite pou n fè l, donk n ap vanse. Alright! Pa bliye ke w ap jwenn enfòmasyon disponib sou deskripsyon videyo yo. N ap rete konekte. Nou se Stependis Haiti. Let's go!